M ap envite w voye je w sou ekran w lan. Videyo sa li montre yon operasyon lame peyi Etazini an pou kapab sezi yon petwolye, yon nouvo petwolye. Petwolye yo sezi a pote non sa, Aquila ii. Enfòmasyon Medam Mesye Bonjou Bonswa Entènot Selon enfòmasyon Pantagon nan yo tap pèsekite petwolye sa depi nan Karayib la men yo arive arezone li nan Oseyan Endyen an Pou kiyès petwolye sa ye? Se kesyon ki ap poze Selon enfòmasyon ki piblik petwolye sa li tap opere sou paviyon panameyen, men li dirije pa yon sosyete Hong Kong ki pote non sa Lunette Marguerite Ltd. Bon, se antrepriz sa ki ta va anrejistre kòm mèt petwolye a. Etazini sezi petwolye a paske yo. te sanksyone l e genyen plizyè lòt peyi tou nan Inyon Ewopeyèn e genyen peyi kòm Wayòm Ini ki te sanksyone l kòmkwa li ta va ap transpòte petwòl ki anba sanksyon. E nou kapab di Donald Trump yon lòt fwa Li lanse yon gwo defi bay tout mond lan, bay yon onu ki pratikman pa egziste. Se kòman frennen Donald Trump e kòman mete fen avèk jan de aksyon sa yo ki nòmalman pote anpil preokipasyon e ki soulve anpil panik tou nan moman ke nap pale la, paske youn nan veritab viktim nan se Venezuela. Men yon lòt bò, ka Venezyela li toujou rete tris men gen yon lòt ka ki pi tris toujou, se ka peyi Kiba. Donald Trump pa sèlman ap toupizi Venezyela, men Donald Trump tou nan moman ke n ap pale la, Se pete lap pete fyèl Kiben yo. Akoz blokis li mete pou peyi sa pa resevwa gaz. Genyen prezidan peyi a Miguel Diaz Canel ki envoke yon sitiyasyon kritik. E dènye enfòmasyon ki ap sikile nan anpil medya nan moman ke nap pale la, se otorite yo nan peyi Kiba ki ta va alète. ak konpanyi ayeryèn yo avèk avyon yo tou ki ap poze nan Venezuela yo kapab genyen difikilte pou yo jwenn gaz. Yon anons ki parèt plis ke kritik paske yon popilasyon ki te deja nan nwa, yon popilasyon ki tap fè fil pou jwenn gaz trè konplike. Non sèlman desizyon sa e anons sa li mete yon panik kawotik ki krake ekonomi peyi a, men ki mete an danje tou lavi anpil ti bebe, jèn, adilt, vyeya, anpil lopital jodi a tou kapab fè fas kare avèk ratman gaz sa. Tout sa yo ap rive nan non demokrasi.

En contra de la voluntad del pueblo del pueblo cubano.
Nou kapab wè prezidan Kiben an nan ekspresyon vizaj li, genyen emosyon ki ap degaje. Li deklare klèman ke Kiba, li pa yon peyi teworis, li pa reprezante okenn danje pou Etazini, li pa reprezante okenn danje pou sekirite Etazini. Kiba, li pa janm reyalize oubyen òganize yon aksyon ke yo kapab kalifye kòm yon agresyon ki ta va mete an danje entegrite teritoryal, sekirite e estabilite gouvèneman Etazini an. Kiba pa fè yon aksyon parèy. Li mansyone. Kiba pa genyen yon politik ki la pou kapab pwoteje sila yo ki ta va konsidere menm kòm teyoris. E l mansyone Kiba gen yon sèl fòs militè sou tèritwa li a. Se yon fòs militè Etazini, yon baz militè Etazini ki konsidere ilegal ki retwouve li nan Guantanamo. E baz sa a, li sou tèritwa peyi Kiba kont volonte Kiben yo. Jodi a la, si genyen yon peyi ki agrese se Etazini. Malgre nou konnen gen yon istwa ki konplèks avèk Fidel Castro, lèzane 1960, men jodi a nou kapab wè depi plizyè deseni, pèsekisyon an li rete plis avèk Lèzetazini Damerik. M p ap ba w manti, nan plas Miguel Diaz-Canel jodi a konplike. M pa nan plas prezidan men n kapab santi kòman l konplike paske Kiba nan pozisyon la nou kapab di li pa genyen pyès peyi ki lonje men vrèman ba li e pou ede li. Mizè l pou kont li. E gen kèk aksyon mwen wè Meksik ap fè se èd imanitè. Nou ka konprann yon peyi ki gen posiblite pou l fonksyone, ki gen posiblite pou l met tèt li deyò, pou Etazini fè sa avè l jodi a pou lòt peyi retwouve yo nan obligasyon se èd imanitè pou y ap voye. Pandansetan nou gen yon solisyon, se kite moun yo viv. se respekte dwa peyi yo genyen pouki yo kapab fè komès antre yo. Sèlman sa sifi pou Kiba. Men jodi a la, yo pral kritike kisa? Kominist yo, sosyalist yo. Yo pral fè konnen se sosyalist yo ki kraze Kiba, se kominist yo ki kraze Kiba. Men kòman eksplike? Yon peyi ki gen pi gwo fòs lame ke ou, yon peyi ki pi pwisan ke ou, li di, pyès peyi pa vann ou. epi peyi yo reyèlman kanpe ap gade. Nan yon sikonstans parèy, m pa vrèman dakò avèk medya, blogè, ou moun ki ap plede fè yon seri piblikasyon sou rezo sosyal yo pou kritike se sosyalis yo, se kominis yo ki mete Kiba nan eta sa. Nou pa bay tèt nou manti, reyalite a pi konplèks ke sa. Brezil gen yon sistèm ki, nan moman la, plis sosyalis. Pati Sosyal la, avèk Prezidan Lula, nou konnen Demokrat yo, yo jeneralman fokis nan pati sa, li fonksyone. E Lachin se yon lòt prèv ankò. Avèk yon sistèm kominis, sosyalis, e menm akize Xi Jinping menm se yon diktatè e konsa anpil moun wè li. Yo genyen youn nan ekonomi ki ap pi byen mache nan mond lan e sou papye yo okipe dezyèm plas la. Jodi a la fòk nou wè tou pwoblèm Kiba ap fè fas kare ansanm avèk li a, nou pa kapab sèlman repoze l sou yon rejim kèlkonk. paske pwoblèm Kiba li konplèks anpil akoz Etazini. Jodi a la ki fòt yon rejim si yon lòt peyi ki pi pwisan ke li, li pa ka goumen avè l anpeche lòt peyi vann li? Pou met peyi a nan yon nivo pou l krake, krake! E sa ki pi tris nan istwa, Malgre nou souvan di li pa itil anyen e l pa itil anyen vre, men nan ka sa yo nou wè li ta dwe reyaji, se onu. Peyi manb onu yo ap obsève yon nivo krim parèy. Chak timoun ki ta mouri akoz enèji. Chak moun ki ta gen pwoblèm yo pa ka rezoud li. Chak ka grav ki ta va deteryore. Kiyès ki responsab? Se Donald Trump. Men èske yo ba l pote chay la? Si l pote chay la, kisa ki ap jwenn li? Kisa l ap resevwa kòm pinisyon? Anyen. Ann serye. Nou gen yon mond ki vrèman konplike. E istwa Kiba, m p ap ba w manti, li Li pa ka pa fò tris. Miguel Diaz-Canel nan moman ke nap pale la gen anpil pwoblèm. E Etazini kanpe kòm pirat nan Karayib la la, yo pa vle pyès bato pase. Hum, se konplike. Pa bò kote pa nou, map kenbe ou enfòme. Rete konekte nap wè talè konsa pou yon lòt sòti.